Wouyy chè zanmi m paka ri non Tu lututu m paka ri Conseil de l'heure pa la komik n ap gade kòman Gracia choute fò sou Aly e bagay la tankou gaspiye nan Tout twal lan nèt o gran konplè isi bann so e plòs nèg kafou pilat mwen fèt Monreyal ki banm premye chèk de travay mwen Tulututu kòman nou ye M pa ka ri pou jan Gracia trip sou Arly wi maestro Arly pa nou an Arly larivyè. Menm ti bagay lan tu lu tu tu. Ajoute nou ok ajoute nou ajoute nou abone avèk chèn nan tu lu tu tu TULUTUTU lè nou fin abone klike sou ti klòch lan ting depi video an tonbe baww se sur et certain ke nap jwenn video an e lòt bagay nap fè pou nou nou pral fè jèm nou pral fè like ok sou video an gade anba video an nap wè Ok on men avèk pous lan anlè klike sou li klike sou li se li menm ki jèm nan se li menm ki like lan map tann nou map tann nou map tann nou kouri vit kouri vit al fè sa nan moman sa la nan moman sa la chers amis bagay yo bèl nan men Gracia Delva la hahahaha adje humm humm humm nou fin fè sa èske nou fè sa la. Nou fè sa, nou parèt, nou, konprann, nou klike, vwala. Chè zanmi, nou konnen ke Arly Lariviere New Look, nèg yo sot jwe, jwe kankou sa yo rele e jwèt, jwe virtyèl, paske pa gen moun devan yo, ok, se ke y ap jwe, epi tou moun ap gade yo atravè telefòn, moun ap gade yo atravè. òdinatè, atravè tout lòt bagay yo, e nèg yo fè moun, nèg yo fè anpil, anpil moun, e yo fè kòb. Gracia Delva, Guy Wewe poze l kesyon, di Gracia Delva, kèt, ale sot fon bagay ekstra, ekstraòdinè, pou jan ale larivyè sot boulvèse. Twal lan la. Mwen map di nou, mwen m toujou di nou sa mwen menm. E Gracia di l tou wi. Mwen m bay senatè Gracia yon bagay ki gade l sa pa gade m mwen menm. Mwen bay politik Gracia bon mwen m deside m pap pale l ankò. Ok. Ae Gracia di sa pou l te di an. Li di ke si pa egzanp te genyen moun serye nan peyi an, li pa kwè se li menm ki ta vin senatè. Peryòd. Wèl depi li fin di sa la, mwen menm m mete tankou on pwen nan bagay politik la. Gracia se youn nan atis ke mwen menm an tank artist, bon, se youn nan pi gwo atis ki gen. Misye di ke. Arly lariviere fè views men Arly lariviere pa fè show gen views pa gen show mo sa parol sa waw li travèse tankou tout Twal lan nèt o gran konplè gen moun kap di epa vre e Garcia Delva frekan aay nèg yo bay. Ou konn ti kote sak bèl lan m pral di nou poukisa m vin fè kapsul denfòmasyon an sou sa. Se paske a kèlke pa Garcia Delva son nèg ki trè entelijan nan bagay sa. Misye konnen depi l voye yon slogan la nan moman sa la avèk youn nan atis kap mennen an sitou yon atis tankou Arly Larivière. Tankou bagay lan pral sonnen. Donk apre la li pase li choute. Li pa choute dirèkteman sou Ali. E sa l di an. Wè Guy Wewe pat dakò avè l. Gen vyouz pa gen cho. Men wap jwenn anpil fanatik konpa dakò avè l. Hello! A kèlke pa. Ali larivyè konnen feblès li wi. Ali larivyè konnen feblès li. Men eske kankou komsi m ta di w feblès ke Ali larivyè genyen an fè ke l pa ka fonksyone. Lwen de la. Ali ka fonksyone, fonksyone. E Ali gon sèl feblès, son sèl feblès Ali genyen. Epi tou apre tout bagay yo li an danje ladan. Mizisyen, li konn ton, li konn tout bagay, ou konprann? Men gwo bagay lè nèg lan pa fèt, pa fèt konsa li pap janm genyen. E ki sa li ye? Sou ap gade prezans sou sèn. yon nèg tankou Arly oubyen yon nèg tankou Gazzman, prezans sou sèn Gazzman, prezans sou sèn Arly, prezans sou sèn Gracia, wap gade Gracia avèk Gazzman koulè, lè nèg sa yo gen yon prezans sou sèn tankou, kòm si m ta di w pa gen anpil atis, menm atis etranje, ki kapab konpare avèk prezans sou sèn mesye yo. Gen de moun ki just alèz avèk yon piblik. Son don ke l genyen. Ou konprann? Mete l devan piblik e yon ti moman l ka fè piblik la pre l anmwe, apre l di fè yon ti tan poze, apre tankou kòm si m ta di w gen moun ki gen don an. Menm jan nan bagay feminen yo. Ou konprann? W ap pran yon ekip bann atis k ap byen jere tout bon vre, ki konn chante. Men prezans sou sèn Rutshelle Guillaume avèk atis sa yo se 2 bagay konplètman diferan. Gen yon seri de moun Bondye bay yon don. Se sa k fè moun nan ka vin di w konsa li sipè sa a lè w wè yo poze e Gracia Delva pou yo konnen èske li ap pran Arly kòm etan yon sipèsta. Misye woule lang li. Ou konprann? Misye di w Rene Garcia kankou se mizisyen. Ou konprann? Se youn nan pi gwo mizisyen kounye la a. Patnè a di, Èske l se yon sipèsta? Misye di w Bon, Garcia Delva se youn nan, e, e, Arly Larrière se youn nan pi gwo mizisyen ki genyen. Èske l se yon sipèsta? Monchè, m ap di w Garcia, e, Arly Larrière se youn nan pi gwo mizisyen ki genyen. Garcia pa vle di. Si Arly lariviere son super star paske mwen m konprann li m pral fè nou konprann kisa misye vle di e gen moun ki gen dwa pa konprann si w wè yon nèg wap pale an matyè de super star ou pran Gracia Delva ou pran Gaz Van Couleur ou pran Arly lariviere ou pran Pipo ou pran Reginald Cangé an n pran 5 nèg sa yo En matière de superstar kisa nou pral dim? En matière de superstar kisa nou pral dim? M pral di nou tou senpleman mesye nou a m bezwen kankou komsi m ta di w ap bay tèt nou la pa genyen manti ladan l. Gazman Couleur avèk Gracia Delva se 2 superstar period. Pa gen manti ladan l. Wè Richie.

Yo map di nou. Twa sipè sal ap toujou kan kou Richi, Kasia Delva, Gazman Couleur period. Twa sipè sta. Konye la, konprann byen sa map di w lan. Twa sipè sal ap toujou nèg sa yo. Si yon moun kanpe ou di konsa ke wap chache yon nan moun ki pi konn chante nan tout nèg sa yo. Ou gen dwa parèt ou pran Reginald Cangé. Ou kab parèt ou pran Reginald Cangé. Eske n konprann sa m ap di nou an? M di w konsa si w ap achte sipèsta, gen 3. Kounye la m di w konsa si w ap pran youn nan moun ki pi konn chante ou kab parèt ou pran Reginald Cangé nòmal. Oubyen ou kab parèt ou pran Pipo nòmal. Eske n konprann sa m ap eseye di nou an? Sipèsta pa vann nan mache, moun nan line, ti bat kò that's it. Gon jan pou ye pou sipèsta. Si yon moun ap chache tankou yo di konsa pran pi gwo youn nan pi gwo maestro ki genyen nan HMI lan, pa gen manti ladann patnè men. Ale larivyè peryòd w ap toujou ezite ant ale larivyè e Richie men se youn nan 2 an men gon jan pou ye pou sipèsta ou pa konprann gon jan pou bat kò w pou sipèsta E Larivyè pa nèg ki bat kò l nan tout bat kò sa yo. Menm jan Rejinal Kanje pa nèg k ap bat kò l nan tout bat kò sa yo. Menm jan Pipo pa nèg k ap bat kò l nan tout nan tout bat kò sa yo. Èske w konprann sa m ap di nou an? Donk lè w wè misye kanpe li di Aly Larivière parèt li fè vyouz Menl pa fè cho. Monchè gen anpil moun ki dakò avèl. Gen anpil moun ki dakò avèl. Mwen menm sa map di, m pa pral konpare jan de bagay sa yo. Arly Lariviè, hum, se youn nan nèg kankou janm di nou an, kankou se youn nan, tankou nan HMI nan la, kankou misye fèl refè ankò. Ou konprann? Misye fè e l refè ankò. Donk se ki vle di m pa pral tankou fè gwo bout tonton konparezon sa yo. Men m te fè ti kapsil sa pou m di w konsa ke Garcia Delva ankò yn fwa misye moutre w ke li konprann mond lan ke l ap viv ladan l lan. Tankou nan moman sa la li fin chante yon chante tankou Cheri m dirèk lan, yon hit nòmal men li pa gen kankou espas pou l egzekite hit lan, or kankou kòmsi m ta di w Mass Konpa nan moman an, vu ke nèg yo pap jwe tout bagay konsa nèg yo a plizyè zandwa. Donk misye fè yon fason pou li menm antanke Gracia Delva pou l pa mouri nan fim nan. Li pa ka jwe men l parèt l ap fè antrevi nòmal. Imajine twa ke m ap di nou Plizyè djaz jwe online si w pran prestasyon Nu Look lan bagay move. Men nan moman sa la a kisa k ap pale sou twal lan la a pandan m ap pale an la a? Se Gracia Delva ki nan gwo bif avèk Arly Larivière paske l di ke Arly Larivière fè vyouz li pa fè cho. Hello! Isi Benso e Plò, se la pou n ap tande bagay yo jan nou jan nou dwe tande yo l. Wa konprann? Wi, paske yo di nou Sipèsta pa vann nan mache, gon jan pou ye pou sipèsta. Adye! Nou tande wi, yo di nou Superstar pa vann nan mache, gon jan pou ye pou Superstar. M pap di anyen ankò. M pap di anyen ankò. Superstar pa vann nan mache, gon jan pou ye pou Superstar. Ali Lariviere, ou fè views ou pa fè show. Hello! Kasia Delva Kasia Delva M ap repete sa pou ou ankò Ou konn Arly Lariviere nan moman sa la a Jan Arly te ye il fut un temps an Se pa konsa li ye ankò non Tou atann ou aske Arly vin ba w repons wi

Gracia delva e ale la rivyè paske nou wè sa gracia fè la li janbe bif lan ki te konn genyen ant ale la rivyè ant e gracia delva e gazman koulè paske l sispèk nan moman la jazz gazman lan ap fwete gazman nan kou Gazman gen jan li ase avèk djaz lan la a ou konprann donk al fè yon bif avèk gazman li gen dwa pa soti ganyan ladann donk li antre dirèk avèk yon bif avèk Arly paske nan moman sa la ke nap pale an la a Arly se youn nan moun kap mennen aktyèlman palan nan etchen may lan la a. Donk Garcia Delva li pa enbesil. Garcia Delva li pa egare. Chè zanmi Benso e Plos nèg kafou pilat mwen fèt Monreyal ki banm premye chèk de travay mwen menm di bagay lan al fè jèm al fè jèm rapido presto. Anba videyo an gade anba videyo an nap wè men avèk pous lan anlè klike sou li se li menm ki jèm nan se li menm ki jèm nan klike sou li gade men an avèk pous lan anlè an se li menm ki jèm nan klike sou li klike sou li klike sou li hahahaha adje epi tou al tou senpleman abone nou avèk chèn youtoub afro kreyòl yn fwa pou tout I love you zigiza zigizazaza je vous aime chers amis mwah.